Bondye pa janm chanje menm Bondye ki te la lontan ki tap pale ak Elize ki tap pale ak Eli ki tap pale avèk pwofèt lontan yo Bondye toujou rete jèn Bondye li toujou pale se sak fè kounye a la Bondye banm komisyon se yon komisyonè letènèl mwen ye tankou li bezwen m li voye m Kotel voyem se travay mwen sa se metyem sa m pa gen lot metye se travay mwen sa pou mwen di sa Bondye di me sak pase yon nouvel Bondye banm pou m bay se lontan m gen nouvel la m bay li men m pa bay li jan pou m te bay li rapid pase sa kap fèt la li fèt rapid anpil Bondye bezwen pou sa defèt pou l pa janm fèt pase son malè liye pou tout fam. Li malè pou tout legliz. Li malè pou tout moun k ap sèvi Bondye ki konnen yo ka bay Bondye manje. Bay Bondye manje moun k ap faston degras yo. Letènèl voye m pou m di nou pa faston degras, se lontan m gen travay sa a m ap fè, pa faston degras pase Bondye pa bezwen manje nan men pèsòn. Bondye bezwen pou l beni w epi ou menm pou renmen. Pou l beni w epi ou menm pou ba l glwa. Se sa sèlman Bondye bezwen. Se dyab ki bezwen manje, se baka l bezwen manje, se malfèktè sa ki bezwen manje. Yo menm bezwen manje nan raje menm. Simityè y ap bay simityè manje. Men Bondye pa Bondye se Bondye sen l ye. Bondye sen moun Bondye sèvi ou menm ou dwe sen pou sèvi Bondye paske li sen li rele w ou menm ou dwe sen se sa Bondye bezwen nan men nou men Bondye banm nouvèl pou m bay tout moun kap fas ton de gras wap fè yo pè dapras ton de gras la pase se pa travay sa Bondye pa mete a son de gras pou moun Fè manje pou Bondye. Kote w ta vle wè pou yon moun se Bondye? Bondye se lespri l ye, se pa yon moun w ap wè. Bondye menm di si w wè l ou p ap viv. Enpi lè fini pou fè manje pou Bondye. Bondye pa bezwen sa pou ranje tab, pou fè dekore legliz, bagay sa yo pou kwit tout sòt kalite manje, tout bouch manje, tout manje bouch manje pou ranje tab, Pou chache pastè beni beni manje a enpi lè fini poun konnen se Bondye nou bay manje se remèsiman remèsiman an pa konsa remèsiman an se pou fidèl lè Bondye jwenn ou fidèl se remèsiman an sa li jwenn ou fidèl nan tout kondisyon. Wè ou fidèl nan tout bagay se sa Bondye bezwen pou nou fè Bondye di tout moun ki fason de gras wap fè yon pèt dèyè Bondye pa yon pa yon yon moun pou ap bal manje ranje tab pase a faston de gras nap fè a e paske nou pa jwenn granmoun lontan yo Nou pa jwenn konsèy moun ki pase ki konnen bagay yo pou nou konn sa sa vle di aston de gras nap fè a ki kote nou jwenn li aston de gras nap fè a se lè yap fè sèvis satan gwo sèvis satan lè yo fè sèvis a premye bagay yo fè sa aston de gras yo fè yo fon nich Lè fini yo mete tab anndan nich la, enpi yo fè tout bagay tou de blan nèt anndan nich la, yo ranje kouvè, yo fè yo kwit poul an dòb, yo kwit kodenn an dòb, yo mete diri blan, diri y achte nan magazen, diri blan bagay sa yo, tout bagay nèt se blan nèt yo fè li, Aston de Gras la enpi yo chache yon pè savann Ou konn sa sa vle di pè savann? On moun ki konn li nan katye a ki ren ki konn di aston de gras ki konnen chante vèy ki konnen chan fè antèman pou moun ki mouri nan lemond se sa yo chache moun sa pou beni aston de gras la beni aston de gras la yo chache on ti gason ki poko sèvi yo fè ti gason an pipi yo mete l nan on bagay enpi lè fini yo pran on branch Branch bwa epi yo beni Aston de Gras la bay sa yo wè s ki fè se Aston de Gras la ki kòmanse sèvis la sèvis lwa yo pral fè 15 jou ap danse lwa se Aston de Gras la k kòmanse ki fè se nan nan Aston de Gras sa a nou foure Letènèl ladan l Letènèl fache Letènèl pa dakò pase l pa li pa li pa li pa moun. Se Bondye liye li pa bezwen bagay konsa lè Bondye fè yon bagay pou ou ka fè si w bezwen fè Bondye kontan ou kanpe w temwaye men sa Bondye fè pou mwen m pat ka marye Bondye marye m nan asanble w bay ou bay aksyon de gras la ou pale de sa Bondye fè pou ou men kesyon fè manje pou Bondye a Bondye pa dakò Letènèl di tout moun ki fè sa wap fon pèn poukisa Bondye di jodia se sa poum pale mwen gon gou p ayiti sa se sè Lucien kap pale avèw la mwen gon gou p ayiti kap preche levanjil on goup gason kap preche levanjil se te 4 m te kite ayiti kounyea si tèlman yo preche byen anpil moun vin konvèti anpil yo vin anpil jèn gason vin jwenn yo yo anpil Jèn gason sa yo ki anpil la ki vin jwenn kat mesye yo, alèkile yo menm pèp la tonbe nan fas ton de gras. Pèp la legliz tonbe nan fas ton de gras, depi yo Bondye fon bagay pou yo, yo fon aston de gras pou yo remèsi Bondye. Yo menm yo pa fas ton de gras yal manje nan aston de gras. yo patisipe nan Aksyon de Gras, yo ankouraje Aksyon de Gras ap fèt anndan legliz la. Enben yo soti, men nouvèl m sot pran la a kounye a, yo soti y ale fè yon, y apral preche, yon gwoup apral, y apral preche yon yon kote nan nan nan katye a. Yo anpil, yo menm 20 menm. Enpi yo pati, tout sou motosiklèt. Avèk mikwo yo, yo prale. Se konsa yo preche nan tout zòn nan. Se konsa travay sa a m t ap fè, m kite yo, yo menm y ap fè l. Enben, sa k pase? Yo rive yon kote, nan, youn devan sou motosiklèt la, enpi lòt la dev, e, tout dèyè li, enpi premye a tonbe nan yon twou, enpi tout tonbe nan twou dèyè l, dèyè sa k tonbe avan. Tout, tout fè aksidan, gen ladan yo bra kase, gen ladan pye kase, gen ladan yo dan yo deplase, yo pèdi dan yo, yo pèdi anpil bagay, menm lè a yo paka rive kote yo prale a, tout vide lopital, plen lopital. Ki fè Aston de Gras la se maten an Letènèl di m konsa, se pa pou lòt bagay li fwape yo konsa, se poutèt Aston de Gras la. Li pa Satan, yo pa kapab ba l manje. Moun k ap sèvi li pa dwe patisipe. S on sèl ladan l ki pa pa ki pa fè aksidan paske l te rete dèyè t ap achte bagay pou l pote nan misyon an. Se li menm sèlman ki pa ki pa fwape. E se yo 2 a, premye a te nan mitan lòt yo, si li pèdi tout dan nan bouch li. Ki fè aksidan an, se pou tèt Aston Degras. Aston Degras la kretyen dan le Senyè, eseye fidèl. Ou menm k ap fè Aston Degras, panse ak sa. Pastè ou menm ki asepte pèp la fè Aston Degras, Aston Degras k ap fèt la, Valè peche w gen lakay ou mwen menm kap pale a kote Bondye touse pye li touse bral li pranm poul preparem poum fè travay sa se pa 1 an 2 zan pou letènèl preparem preparem poul mete bagay deyò sam te gen nan kwen lavi mwen poul mete yo deyò Wè, pou l mete yo deyò, enpi pou l pwòpte m, pou m kapab jwenn pawòl li pou m pale, pou m ka jwenn nouvèl li pou m pote. Se pa ti kras travay Bondye fè avè m, li fè rebonday, li fè debwazman, li fè kiraj. Debwazman kraze m, retire tout bagay nèt. Se sa k fè m soufri anpil, men m soufri avèk apeti. Pasem konnen son travay Bondye ap preparem poum fè poum fè pou li pasem destine pou sa on moun pa kapab ap faston de gras enpi wap retire timoun nan vant ou ou pa kapab ap faston de gras pou Bondye enpi lè fini pou jwenn mwayen pou pote aparèy sou ou pou pa fè pitit pou ou jwenn mwayen pou ou chatre pou pa fè pitit. Pou jwenn mwayen Pou jwenn mwayen ou jwenn mayon ou jwenn mwayen ou ret met aparèy enpi lè fini lè timoun nan tonbe nan vant ou tou ou retire l ou retire yon timoun ki inosan ki soti nan ren nan ren papa nan ren mari w li tonbe anndan vant ou l poko peche Ou jwenn mwen ou kraze l ou jete l e w ap preche levanjil? Ou kriminèl w ap preche levanjil? Kifè Letènèl ap regle avè nou kounyea. Li voye m pou m di nou pa fè sa pase me me sa k pase lè w pot aparèy nan nan vant nan nan andan w ou pot aparèy andan w aparèy la li menm li s on kò etranje enpi l andan w Li gon travay lap fè paske son kò etranje ki vin nan kòw ou jwenn mwayen anndanw ka gate se sak fè letènèl dim poum di nou nap genyen on maladi yo rele maladi ekoulman maladi ekoulman an lè lap koule sou ou pap ka rete nan menm chanm ak mariw. Ou pap ka sèvi ankò. Se gwo bagay kap pase e sa map di a la gen moun anndan legliz ki gen pwoblèm nan. Nou wè, sa map di a la, men sak pi pi rèd pou pastè yo, pastè yo pa janm preche mesaj sa a. Pase yo menm si yo si yo preche mesaj sa a, madanm yo konbyen pitit yo genyen? 2 pitit ou 3 pitit? E tout fidèl yo konnen gen aparèy madanm nan gen sou li, enpi lè fini ou l ap preche depi ou se mesay ou bay li, ou bay li, men ou menm, e ou menm? Premye bagay pou pastè fè, premye bagay pou madan pastè fè, ou menm se se se w menm ki modèl nan. Se ou menm ki katalòg la, se sou ou pou fidèl la gade pou l kapab fidèl tou. Men, li konnen, fidèl yo konn tout bagay, sitou si yo tande Sè Lisyen. Si yo tande Sè Lisyen, sa Sè, sa Bondye di Sè Lisyen di, e l la vre, Ki fè kretyen nan le Senyè, mwen baw nouvèl la, Letènèl di pa faston de gras, Letènèl di pa pote aparèy, Letènèl di pa retire timoun nan vant ou, ou touye yon timoun ou touye yon nasyon, pase pitit la lèl fèt li gen poul fè pitit pou pitit li fè pitit an pitit an pitit poul vin tounen yon nasyon. Mwen menm mgen 7 pitit, mgen 7 nasyon Wè, sèt nasyon m te genyen, men m pèdi de, m rete senk nasyon. Tout, tout pitit mwen tout ap fè pitit. Amen. Lè yo fè pitit, pitit ap pleple. M ap di nou yon bagay, mesye, dam, ki bezwen, ki bezwen al travay, ki bezwen fè lajan nan peyi a, ki fè, w ap fè tout zak sa yo, w ap fè tout krim sa yo, m ap di w yon bagay. Lè w retire yon timoun nan vant ou, ou kriminèl. Kriminèl ou pi kriminèl pase moun Ayiti yo k ape mete dife sou moun, k ap bay moun dife, ou pi kriminèl pase se pitit pa w. Lè ou kouche yap retire timoun nan yap kraze timoun nan dan vant ou ralel met nan poubèl ralel met nan basen ralel met nan basen aprè al videl nan nan twalèt se derespektan pou Bondye paske gen moun ki bezwen fè yon pitit li jenel fè tout bagay li paka fè timoun e ou menm Bondye m wè ou mwayen ou ap fè timoun ou jete E wap panse avek e moun ki fè yon pil pitit kijanl beni. M sot jwenn yon fanm la kap vin priye la li fè 9 pitit tou le 9 pitit yo la li gen doktè ladanl li soufri vre epil fè pitit yo ayiti Li fè pitit yo Ayiti nan grangou, men tout 9 pitit li fè. Li la, enpi Letènèl di lap beni tout pitit li yo. Enpi sak genyen, li jwenn mwayen pitit li beni pitit li doktè kounya tout pitit li nèt marye, tout gen kay nan peyi a. Men kretyen dan le Seyè ou bezwen enfimyè ou bezwen enfimyè ou bezwen doktè doktores ou bezwen tèl metye ou di pitit enpoze w fè yo ou pap fè pitit ou pap fè pitit ou pap gen gras tou ou pap janm beni wè benedisyon a tande l wap fè lajan men w pap konn kote lajan an pase ou mèt mouri pitit ou ap soufri. Ou pap kite anyen pou pitit ou paske ou fè Bondye soufri ou fè Bondye soufri ki fèm baw nouvèl sa m baw nouvèl sa pase tout moun ki fè mete planin anndanw ou gen aparèy anndanw ou gen yon tan wap rive m pa konn ki laj wap rive men wap rive yon laj wap gen yon maladi yo rele ekoulman li pa san li pa dlo. Fò w toujou genyen sèvyèt sou ou. E ou p ap ka viv ankò. Pase gen fanm ki pa fanm ankò. Lontan li te fanm, li te konn sèvi madanm li, li te konn bay mari l sèvis, men li pa ka bay sèvis ankò. Pase li gate. Amèn. Anndan l gate. Pase sa w met anndan w nan se yon kò etranje. Fow fidèl enpi sak pase se nan figi Bondye wap fè bagay sa yo ou konprann Bondye lwen Bondye pa lwen li si tèlman pa lwen kot gad kotem ye petèt se ozetazini ou ye petèt se an frans ou ye petèt se ayiti ou ye li rakontem toutafon. Li fè m konnen tout afè w sa a menm se maten an menm li di m sa. M t ap di sa lontan m te konn di l konsa konsa enpi li di m non se pa konsa se pou m di l pou tout moun konnen. Pou tout moun konnen. M te mèt mouri mesaj la ap pase. Pase kijan yo rele kijan yo rele evanjelis telò se kounya telò ap preche levanjil se kounya anpil moun ap repanti avèk mesay telò mouri telò a pa fè telò anyen. Non Rithelor a se pou byen Bondye l ye se kounye a moun Ayiti sa w t ap pale avè m nan an on sè ki monte on motosiklèt enpi se mesay Thelor l ap tande sou motosiklèt la kijan Thelor mande kòb pou moun kòman pou moun kretyen viv ou pa viv kòb kretyen ou pi mal pase on oungan ou pi mal pase chanpwèl ou pi mal pase bòkò On sèl moun nan ki gen tout non sa, li chanpwèl, li bòkò, li denmon. Se sa, kounye a m fin pale avè w, mande Bondye tou pou don konvenk pou Bondye konvenk ou. Si w te fè li, paske Bondye di si peche w mèt ou wouj tankou yon kamwazi, vin jwenn li avèk konpasyon ou pa t konnen, ou vin jwenn li avèk kè touche. Wè, ou gen konpasyon dèske w te fè mal, ou vin jwenn Bondye, Bondye di l ap padone w. Lè l padone w, l ape geri ou, lè l fin geri w, l ap beni w, paske w konfese. Konfese peche nou! Konfese peche nou! Madan pastè, konfese peche w, paske w pouri legliz la. Pastè, konfese peche w, paske w pouri legliz la. Pase, tout pastè pa kapab ap fè twa pitit. Non gen moun Bondye se 2 pitit poul fè se 3 pitit poul fè se Bondye k fè sa men se pa se pa afè w regle avèk timoun yo pou konprann Bondye ap beni w pou sa pitit ou kisa k ap sot ou ou pap kite gras pou timoun yo ou pap kite benediksyon pou timoun yo non ou pap kite benediksyon pou timoun yo paske w te fè mal Ou te fè mal. Ou fè mal a tèt ou, ou fè mal avèk misyonè yo k anndan an, ou fè mal avèk moun yo ki sou kont ou yo. Men wi, pase yo konnen ou fè l, yo menm yo fè l plis. Lè ou, kounye a lè m ta preche yo, m ta di Bondye pa vle pou nou fè avòtman, Bondye pa vle pou nou fè, pou nou fè. Avòtman pou nou met aparèy anndan nou yo konn repete wi menm pastè wi pastè fè li se pa nou menm pou nou pa fèl pastè li menm se li menm kap mennen moun ba Bondye sil fèl nou menm nou ka fèl tou se sa yo konn dim amen. Beni swa letènèl glwa a jezi glwa a ou sentespri kris ou vivan poukisa m di kris vivan li vivan toujou lap fè tou sal bezwen fè yo li kapab li kapab wi li toujou kapab Li pa janm enkapab. Pa gon bagay m prezante devan Letènèl pou Letènèl di m reyisi pa kapab. Pase mwen avèk Letènèl non pale, non koze, non gen lyen pafè. Amèn. Non gen lyen pafè. Amèn. Pa gon bagay k ap pase pou Bondye pa di m me tèl bagay ap pase. Me tèl bagay ap pase. Me kounye a m gen tan gen yon nouvèl la a. M gen tan gen yon nouvèl pou de peyi. Ki fè Letènèl pa gen anyen k ap pase pou l pa di nou, se sa l te sèvi avèk Abraram, nou konnen bagay sa yo pa fèt ankò, li fèt. Si w bezwen konprann anpil bagay ou mèt, ou mèt, ou mèt rele m, poze m kesyon, espyone m, enpi m ap voye w al espyone m kote m soti, kote m pase. Map inf map voye al espyone m pou konnen sa map di yo eske se se e konsa map di yo si se pa Bondye k di yo se Bondye k pale avè m zòrèy pou zòrèy bouch pou bouch e respè pou gen pou Bondye se pou sansiv pou Bondye lè ou peche ou pa sansiv pou Bondye lè w nan nan dezòd ou pa sansiv pou Bondye Ou pa sansib pou Bondye, ou pa sansib pou tèt ou, ou pa sansib pou Bondye, enpi si w te sansib pou Bondye ou tap sansib pou fidèl yo wap mennen an, pase si w on pastè ou kite fidèl fidèl pase w ou paka kondi l ankò. Si w kite fidèl fidèl pase w sa wap fè fidèl la pap fè li, ou paka kondi l ankò. Si w kite tou pou jwenn mwayen pou w dwe fidèl ou pa peye fidèl ou kite fidèl ap milmire kont ou ou pa ka kondi fidèl sa ankò w ap bay fidèl fo randevou ou pa ka kondi l ankò mwen menm ou pa ka kondi m ankò m pa konn pou tout fidèl. Men mwen menm ou paka kondi ankò ou mèt yon ti ou mèt yon timoun tou piti wap kondi m depi w fidèl wap kondi m pase m rekonèt gen yon gen yon timoun ki te ki te ki te wa 8 an l te gen laj li papa l mouri li li wa li jwenn mwayen l korije nasyon l nan ki fè Mwen menm m pap mache dè on moun ki pa fidèl. On moun ka banm fo randevou enpi pou m fidèl avè l. Li di m l ap vini enpi l pa janm vini. Li prete nan men m li pa renmèt mwen. Amèn!
Amèn!
Levanjil la fò l preche jis jwenn zo. Pou mennen on gwoup moun, pou mennen olye pou mennen on mil moun, mennen senk moun. pa ou menm pou yo pou yo jwenn mwayen pou yo sèvi Bondye pou yo di se paske yo konnen w byen ki fè yo swiv ou amen lapè Bondye avèw se levanjil la sa.